Wi.
Konprann se ke gitan gen kalkil ki fèt. Sèke ou menm ki pral vini ki di ke sa syans lan te fè an pat bon an, ok, e e lasyans pwouve tèt li deja. Li pwouve tèt li. Yo pwouve tèt li avèk tout tekn, e tout moun nèt ap itilize lasyans. Tout moun nèt kwè nan, menm jan, menm moun nan ki di w ke pi gwo doktè a se se se Bondye, li nan manti a tèt li. Ok? Paske lèl malad li pa just man gon gwo maladi epi ret lakay li ah bondye pral gerim pi gwo doktè a se bondye epi fon priyè pou bondye fè operasyon an pou mwen non lal ka yon lal nan yon lopital poul al chache gerizon pa yon lòm
sèke gen bagay ke nou melanje bagay yo ou konprann dèfwa nou melanje bagay yo travay yon lòm dwe fèt nou kwè pou bondye fèl sa pap mache e dèfwa mwen komsi map viv nan yon mond spesyalman nan kominote ayisyèn nan yon mond meli melo mòd yon mond Gòg Magòg kòmsi moun yo pran travay on lòm ta dwe fè epi yo yo kòmsi se Bondye k pou fè l now bon bon m eseye mesye m ap oblije kite tout lin ke m ta pale an pou m rantre nan lapwofesi ok paske m ta m te nan letan now mesye pa kite moun k ap vin ban nou pawòl pèp ayisyen k ap tande m la a yo fon rèv yo fon dayè rèv se nou tout ki fè rèv. Amen wi. Nou tout ki fè rèv. Pa egzanp banm di yon bagay. Banm di yon bagay ki senp. Ajantin ak Brezil ap jwe. Anpe kretyen ap fè rèv. Kretyen m di w wi. Anpe kretyen ap fè rèv yo wè Ajantin genyen. Anpe kretyen ap fè rèv yo wè Brezil genyen. Sèke se youn ki pou genyen. Kounye a kon lòt la genyen lòt la pral di wouy tèt mwen bon mesye tèt mwen bon tèt mwen bon. Gade m di w Ajantin ap genyen epi Ajantin genyen vre. Nou manti. Seigneur wap fèm ri. Seba seke ou ka ou ka pou yon bagay ou te wè non revelasyon non nou fon revelasyon fon bagay kèlkonk epi ou pral eseye aplikel kòmsi se sa ki verite an dèfwa se pa vre zanmim se pa konsa se pa konsa lavi ye nou tout ap dòmi nou tout fè rèv m tal dòmi aswè a la epi si se yon zwabolot m ye epi m reve map jwe jwe o kat karant. Epi map jwe 40 lan epi demen maten vre lè mal jwel vre epi bengo boul boul bòlèt lan soti m pral di woy mesye mesye nou te gen gad on tèt mwen genyen non mesye yèswa m reve m fè rèv lan epi bengo boul nou te wi se Bondye k banm mesye non se lòm se konsa lòm fonksyone se pap gon bagay ki ekstraòdinè k pase se sesi se sela kòmsi se Bondye k vin ba ou l se bon oubyen se yon satan k vin ba ou l non se konsa Tout moun ap fè, menm jan ou menm ou te reve 0 4 ka ap soti an, gon lòt ki reve 0 5 50 li pa soti, li pèdi, gon lòt ki te reve yon sèl lòt bagay li pèdi, gon lòt ki te reve yon sèl lòt bagay li pèdi. Sè ke fòk nou kapab konprann lanati, ki jan ke lanati fonksyone. Se dekwa ke lè yon moun pa ta swadizan parèt, wè jis kote m sot avè nou pou m vini, lè yon moun ta swadizan parèt nan yon legliz, epi l parèt li wè, epi l di ou menm jenòm, vin m pale w. Epi, li di, Bondye ban m pwofesi sou ou e ou gen pou w vin devni yon milyonè nan senkan. Li di, M ap di pas m byen kontan, men kòm se Bondye k di w ke sa, ki jan m rele? Yo kwè moun nan pa menm konn ki jan w rele. Men Bondye di pou l di w. Men Bondye di pou w di l. Sèke, ou wè moun sa yo, daprè mwen menm. spesyalman an Ayiti, se youn nan se youn nan pi gwo prazon ke nou genyen nan nèg k ap kouri, k ap fè k ap fè lòbèy kòmsi k ap chache atansyon
yon pakèt moun paske fòk yo di yon bagay ki fò Ayisyen se nan sa yo kwè fò yo di yon bagay kon pawòl ki fò k pral kraze brize malgre dèfwa bagay yo yon pakèt manti yo ye men fò w di yon gwo bagay ou pran yon chans pa egzanp mesye n ap pran yon gwo n ap pran yon yon bagay ki te rive avèk frè Mikaben. Ki mouri Paris le 15 octobre. M te Paris lè sa. Lè w gade yon sèvitè, yon pastè, m pap di sa sèvitè, yon pastè k kanpe, paske sa k rive, yon rimè k vin ap kouri, k ap sikile Paris, ki di ke Mikaben poko mouri. Pandan ke tout rezo yo gintan konnen ke Mikaben mouri. Kounye a, pastè a menm, li tou pwofite Al di moun yo ke L ka resisite Mikaben. L ap kòmsi l ap fè yon priyè pou resisite Mikaben. Mikaben pa mouri e l ap resisite Mikaben. Rezon an, sa Igitan tande, gon bagay anba anba k ap pale ki di ke Mikaben poko mouri bri se bri yo ke yo kouri. Kounye a, si Mikaben gen malè, li te leve, li pa t mouri vre, kounye a ou t ap di se pastè sa k leve l? Look jan tande sa misye gwo pwofèt tout moun ta pral mande misye entèvyou tout moun sesi tout moun sela tout tout misye se bagay sa yo pou mond evanjelik lan retire kòl de moun kap bay manti mansonj sa yo sa vle di ke moun kap vin sou ou kap di w ke yo ka wè demon yo ka wè sesi yo ka wè sela se manti Tout pwofesi yo bay deja. Se pwofesi kounye a. Nou nan tan mesye. Se sa m sot ap eseye pase avèk le tan an. Nou nan tan kounye a ke se pwofesi k ap akonpli. Se pa pwofesi k ap bay. Lè pwofesi an pase. M di sa m ap redi l ankò. Lè pwofesi an mesye l pase. Men. Se nan lè pwofesi k ap akonpli. Sony, lè w di lè pwofesi, emosyon. Ban m bon bagay, pastè Rosiny. Ou pral jwe Bahamas la a, ok? Ou pral jwe Bahamas wi. An n di ou pral jwe Bahamas 20 desanm. Ou pral jwe Bahamas. M nan radyo m ap frape, pastè Rosiny pral jwe Bahamas, pastè Rosiny pral jwe Bahamas. E 20 desanm, tout moun mezanmi mobilize, blan pastè Rosiny Bahamas 20 desanm. Epi tout, m ap pale epòk sa a. Map pale, tout moun mobilize pase. Men lè 20 desanm nan rive m paka, mesaj sa pa la ankò. Tande sa m di w la, otomatikman 20 desanm nan rive, pastè Rosiny gintan sou teren an, konsè pral kòmanse, mesaj sa pa ladan l ankò. Ok.
Mosyon. Mesaj la pat bon, wi l te bon men plas li pa la ankò. Mosyon. Map tande w. Lè w di
lè pwofesi yo pase, sa w vle di par la? Eske pwofesi sè Beatrice fè tout tout 6 mwa m kwè, tout 6 mwa si m pa twonpe m 5 a 6 mwa e li di l nan loko, li di l nan lòt asanble e m kwè gen anpil moun daprè sa l di ki nan zòn kote l leve ki konnen l te fè anons prezidan an pou l te al fè jèn pou l t al kay prezidan yo pat resevwa li lè prezidan an vin mouri e moun yo dakò avè l so se sak fè li gen anpil moun k avè l daprè sa m aprann ki kwè nan li aprè Bondye. So, lè w di lè pwofesi yo pase, ki vle di pwofesi sèvant lan fè sou Vis Prezidan an, si l pa remèt pouvwa a avan 21 desanm, li pap bon pou li.
Se pa pou san rezon mwen te itilize mo de la syans. Pi gwo pwofesi yo se la syans ki bay yo. Pa bliye m poze w kesyon. M poze w kesyon.
Ban m eksplike, ban m eksplike paske m konnen gen anpil moun ki pap ka konprann sa m di a. M di w pi gwo pwofesi yo se lasyans te bay yo. Lasyans ka kòmanse di w nan si mwa men ki kote yon move tan ap soti, men ki direksyon l ap pran, men ki kote ki pral kraze. Dèfwa si mwa. Sèke sa yo se pwofesi yo ye. Dèfwa lasyans ban nou bagay. Lasyans ka tcheke yon moun. Li di w moun sa pap fè 2 zan ap viv sou lavi moun nan wi. Lafrans tcheke moun nan, li di w ke moun sa pa ka fè 2 zan ankò. Men Sony, m poze w kesyon, m poze w kesyon. Tout sa yo se pwofesi mesye. M poze w kesyon. Men sou ki ton moun kap pran pòz, m toujou di l se nan manti l ye. Sou ki ton moun kap, paske fò w ta mande moun nan nan ki lekòl ke l te pase, nan ki lekòl syans ke l te pase. Ok paske paske on moun pou kont li kòm mwen menm pou kont mwen m pa gen kapasite sa m ap al di w sa k pral rive nan nan nan nan nan on mwa nan 2 mwa nan 3 mwa nan 4 mwa nan 5 non nou pa genyen l se lachans ki genyen l soni soni tande parenn blan monkonpè m Mwen poze yon kesyon e tout moun ki anba live la wè m poze yon kesyon men avan m repoze yon kesyon ankò map salye tout zanmi ki nan tiktok kap swiv mwen la e nap di zanmi ki nan tiktok yo mwen fèk branche avèk nou se yon deba kap fèt avèk Ti Sony parenn blan future parenn blan avèk bon zanmi blan ki se frè Labadie kote ke nou te